Enfòmasyon madam mesye, nouvèl la cho kou vè lanp. Gran pwen kap domine aktyalite a nou pote pou w andan videyo sa, pa rate menm yon segond. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kòman nou ye? Pa bliye nou sou platfòm pa nou an, ki se platfòm YouTube Boulèt Kano TV, platfòm YouTube aktyalite a, platfòm enfòmasyon an. Alò ou menm ki poko fè pati kominote sa, nap envite w gade anba a, wap wè yon ti bouton an wouj ki make sabone, peze sou li. Abone ak chanèl la e dèke ou fin abone aktive ti klòch notifikasyon ou retire l sou opsyon pèsonalize a mete l sou tout yon fason pou kapab rete konekte ak nou a chak fwa nou poste yon nouvèl enfòmasyon renmen videyo a pataje l nan plizyè gwoup whatsapp ak facebook nan sa ki trete enfòmasyon pataje l ak yon fanmi yon zanmi tout moun ke ou konnen. Depi ke yo panse, yap benefisye. Madam mesye, jan n toujou fèl nan chak video nou poste, depi w se ayisyen kelkeswa kote wap viv nan mond sa, ou ta renmen peyi dayiti chanje, ou ta renmen peyi dayiti soti nan sal ye la, ebyen madam mesye, ou gen pou enterè pou ale nan seksyon komantè a, pou w tape viv ayiti, liberasyon pou ayiti. Ou menm zanmim ki renmen bsap kap fè yon bon travay nan peyi dayiti ki te moutre aklè yo te kanpe nan bò popilasyon ayisyèn nan o nivo de kanal ki tap konstwi nan rivyè masak o nivo de wanament madam mesye si tout bon vre ou vle sipòte ki tou nan dyaspora ou gon sèl mwayen se ale nan seksyon kòmantè a tape Viv bsap. Madam mesye rele viv Guy Philippe kap pwone revolisyon sou tout bout tè peyi dayiti madam mesye sanzoubliye komisè Jean Enest Muscadin kap fè yon bon travay nan miragwan kap stope tout bandi kap soti o nivo de kapital peyi dayiti pou antre nan gran sid la kote komisè sa pa bay chans ak nèg sa yo Si tout bon vre ou renmen komisè a, tape Viv komisè Jean Ernest Muscadin. Madam mesye, bourik chaje pa kanpe, san pli tande nap antre direkteman andan devlopman enfòmasyon nou pote pou ou a, rale ti chèz ou, moute volim ou, men nouvèl la an detay. Jodi a nou pral pale. Men avan menm ke m kòmanse pale ak nou. Gen yon bagay ke m ta vle di. Pa gen yon Ayisyen ki pa konnen ke konsèy prezidansyèl sa a ki inogire o palè nasyonal se pa yon eleksyon ki te fèt pou yo te plase yo la a. Tout Ayisyen konnen trè byen. Se pa yon eleksyon ki te fèt pou te plase konsèy prezidansyèl sa a. Tout Ayisyen konnen sa. Mwen menm osi, antank yon Ayisyen, mwen konnen trè byen se pat yon eleksyon ki te fèt pou plase moun sa yo. Se te 2 pati politik ayisyen ki chita ansanm avèk yon òganizasyon ki rele Caricom e yo deklare yo pral fè yon konsansis pou yo plase konsèy prezidansyèl sa. Se pat yon eleksyon ki te genyen, tout moun konnen sa. Mwen menm tou mwen konnen sa. Men yè medam e mesye nan yon emisyon ke m fè, yon emisyon ki te gen yon sijè ladan l e yon ide de rekonsilyasyon, paske sa se te panse dèyè emisyon an, mwen itilize yon ilistrasyon, yon egzanp, yon manyè de pale pou mwen eksplike nou, Ki jan nou kapab rekonsilye? E pandan ke m ap pale, mwen di, Lòske gen yon eleksyon konteste, men kòman yo ini peyi a. Se te yon egzanp pou m montre, puiske kounya la, Konsèy prezidansyèl la li enstale, anpil pati politik ap eksplike poukisa yo chwazi sa yo chwazi a, e mwen di, si n ta vle ini peyi a pou nou avanse, si n ta vle bay yon chans a konsèy la, men sa ke nou kapab fè. Tout pati politik sa yo dwe pale avèk manm yo pou yo ini. Sa a se te yon ilistrasyon. Li pa t vle di ke se te yon eleksyon te genyen. Paske m resevwa anpil mesaj moun k ap mande, Frè Abner, ki kote te gen eleksyon la a? Sa montre ke anpil moun pa gen tan pou yo koute. Emosyon si tèlman wo, moun nan pa pran san l. Pou l sèlman koute sa ke w vle di a. Mwen konnen pa t gen eleksyon. Sa m t ap esplike a se yon ilistrasyon. Ok. Mentnan, an nou kite sa de kote, an nou avanse avèk travay nou. Otrejou! Mwen te fè yon emisyon kote ke m te poze yon kesyon. Mwen te mande kiyès ki kreye Jimmy Cherizier. Repons lan, nou te konnen l trè byen, se Ayisyen ki kreye Jimmy Cherizier. Se kilti lakay nou ki kreye Jimmy Cherizier. Chak grenn moun, frè m ak sè m ayisyen, yo se pwodui anviwònman an. Sa ou wè w ap pwodui a, se li menm ki lakay la. Sa Jimmy vin ye la a. Se jan sistèm edikasyon, kilti, sosyete ayisyen an li menm li ye. Sa a, m panse nou tout kapab dakò avè l. Jimmy Cherizier pa yon pwodui lòt moun, men li se yon pwodui ayisyen. Se Ayiti ki l leve. Se la l pran edikasyon l, konsepsyon l se nou k ba li l, kwayans li se nou k ba li l, tout sa ke l ye la a, se Ayiti ki ba li l. Tou lè bandi nan peyi Dayiti, sa yo k ap teyorize nou jodi an la a, Yo, se pwodui lakay nou, se nou menm ki kreye yo, se nan peyi a yo soti. Nou pa kapab separe moun sa yo, fwi sa a, de rasin e pyebwa a. Se la yo soti. Jodi a, si m pral poze yon kesyon. Ki moun ki kreye politisyen ayisyen yo? Sa yo jodi an la a ke nou rayi, kiyès ki kreye moun sa yo? Tout politisyen ayisyen sa yo, kiyès medam e mesye ki kreye yo? M kapab di w sa sensèman, frè m ak sè m ayisyen, ke w vle l ke w pa vle l, tout politisyen sa yo, sa k bon, sa k pa bon, yo tout se pwodui lakay, se Ayiti ki kreye yo. Politisyen sa yo ke nou wè la medam e mesye, sa yo ki kraze peyi a, sa yo ki imilye peyi a, sa yo ki vann peyi a, yo tout se pwodwi lakay. Se Ayiti ki kreye yo. Yo pa t grandi e fòme pa yon lòt kilti. Yo tout fòme, grandi an Ayiti. Yo se pwodui lakay ke nou, la sosyete ayisyèn kreye. Paske sa se li menm ki pral premye etap pou nou ranje peyi n. Se rekonèt ke sa nou wè la a, divizyon sa a n ap asiste la a, kote ke nou pa kapab pale youn avèk lòt, e nou kapab wè sa li reflekte menm atravè rezo sosyo yo, nou pa kapab pale. Paske nou se pwodwi sosyete nou an. Se sa menm ke nou ye. E li pap chanje. Si, dabò, nou pa rekonèt pwoblèm sa a e kòmanse fè yon konsansis pou nou rezoud li. Pou nou rezoud li. Tout sa ke nou wè k ap pase nan peyi Dayiti frè m ak sè m ayisyen, li se yon refleksyon de sa sosyete a li menm li ye. Li gen dwa petèt difisil pou tande l, li fè mal pou tande l, li gen dwa parèt enpe ensiltan pou tande l, men frè m ak sè m ayisyen, li se yon reyalite ke nou, chaken de nou, dwe reyalize ke sa ke n ap gade la a, li pa lòt bagay ke sa ke nou ye a. Ban m poze w yon kesyon. Èske w panse gen yon chwa nan peyi Dayiti k ap janm aksèptab pa lèzayisyen? Eske n panse gen yon chwa ki kapab fèt nan peyi a kote ke ou pral jwenn moun aksepte nan grann kantite? Non. Non. Paske, sonje byen, si w ap egzamine Ayiti, menm jodi an la, pandan ke n ap pale la, bagay ke nou panse k te ka ini nou an, li pa ka ini nou. Jodi an la a, ensekirite, pwoblèm krim nan peyi a, li se yon bagay ki afekte tout Ayisyen an jeneral. Ke ou rich, ke ou pòv, ke ou gwo oubyen ou piti, ke ou blan oubyen ou nwa, jodi an la a, ensekirite a, li afekte tout moun. Donk sa vle di, sa a te gen dwa yon pwen komen ki te kapab ini nou. Men malgre tout krim ki fèt nan peyi Dayiti, tout kidnapeng ki fèt nan peyi Dayiti, kote ke nou pa kapab vwayaje nan peyi a, Peyi a tèt anba. Menm sa a pa kapab ini nou. Menm sa a ke nou tout afekte. Li pa kapab ini nou. Sa vle di genyen yon pwoblèm fondamantal. Yon pwoblèm lakay nou. E le pli souvan. Jan ke nou adrese pwoblèm sa yo, nou pa premyèman gade andann oubyen lakay nou, nou gade aleksteryè. E nou pa wè ke se andan kay la ki envite eksteryè a pou l antre, pou l vin itilize nati nou ki se divizyon, E avèk sa, yo menm yo domine nou. Ban m repete l ankò. Nou pa janm reyalize ke pwoblèm nan se lakay nou ke l ye. Nou toujou gade eksteryè men nou pa reyalize ke. Se akoz de divizyon lakay nou ki fè ke eksteryè ya kapab antre lakay nou pou l fè sa l ap fè lakay nou an. Si an premye lye nou pa aprann kijan pou nou kominike antre nou, Kijan pou nou jwenn yon bagay ki pou ini nou malgre nou divize nan lòt yo men nou gen yon bagay kote ke bagay sa nou tout wèl menm jan frè m ak sè m ayisyen se tan pèdi ayiti pap janm soti kote ke li ye a paske egzanp lan klè kèlkeswa chwa ki fèt nan peyi a. Ap toujou genyen divizyon, ap toujou genyen yon gwoup ki pap aksepte l. E gwoup sa a pwal vin opozisyon an e nou konnen opozisyon an Ayiti se yon bagay terib ke l ye. Yè m ap koute anpil anpil pati politik, gwoup k ap pale. E pandan ke m t ap koute, mwen tande de gwoup ki di, jodi an la a, mwen pran tèt opozisyon an. Paske, sa k fèt la a, afè koze koulèv 7 tèt sa a, se yon vyolasyon de souverènte peyi a, nan sans sa a, nou pran pozisyon nou pou nou kanpe kont li. Sè byen, paske dwe gen opozisyon. An nou di ke, se pa t koulèv 7 tèt sa a ki te enstale. Se yon lòt chwa ki te fèt sou pouvwa a. Mwen garanti nou, t ap gen yon lòt gwoup kounye a la a ki t ap deklare, Jodi an, nou pran tèt opozisyon an. Sa ki fèt la a, li pa bon, li kont sistèm peyi Dayiti e nou pral batay pou nou kraze l. Èske nou wè? Li enposib pou nou genyen E se sa fè ke m toujou di, peyi Dayiti gen 2 chwa. M toujou onèt avèk nou. Peyi Dayiti gen 2 chwa pou nou soti nan tou ke li la. Men m sispèk nan tou 2 chwa sa yo, se yon sèl kap reyèl. Ki 2 chwa yo? Mwen toujou bay yo. Chwa nimewo 1. Yon gwoup leve nan peyi a. Li gen ase fòs, ase enfliyans, ase lajan, ase zam. Li monte sou pouvwa avèk fòs, li pran kontwòl peyi a. Lè l fini, li mache touye pou kapab domine opozisyon an. Detui. Ben de san. E l pran pouvwa. Menm jan Duvalier te fè l. Pi mal menm. Men sa k rive, modèle du gouvernement sa a li menm, li pral tanporè. Paske pandan ke l ap fè sa a, l ap kreye yon lòt gwoup ènmi. Ki pa kapab leve akoz ke yo pè zam. Men le jou ke rejim sa a tonbe, peyi a retounen back nan jan ke l te ye avan an. Sa se premye chwa. Dezyèm chwa, medam e mesye, ke selon mwen menm, li gen plis sans, li kapab travay pou yon bon tan, se yon konsansis nasyonal. Kote ke, pèp la an jeneral, oubyen yon grann pati nan peyi a, chwazi yon bagay ki kapab ini yo ansanm. E avèk lèd de bagay sa a, yo kreye yon alyans. Avèk alyans sa a, yo kreye yon gouvènman. De la, chak pati politik, chak gwoup ap ansènye fanatik yo ki jan pou yo aksèpte konsansis la. pou nou kapab avanse. Se sèlman 2 chwa sa yo ki genyen. Men mwen menm, mwen panse, dezyèm chwa sa li menm, li tap genyen plis chans pou l gen siksè. Paske, si, Lè pati politik ki enpòtan yo chita ansanm, yo antann yo. Lè yo fini, yo pral fè yon travay ki enpòtan, se edike moun k ap suiv yo a pou ki sa ke li nesesè pou yo kolabore. Sa kapab kreye. yon inyon ki kapab dirab. Men, m vle pou konnen byen, pa p janm gen yon chwa ki pwal akseptab pa tout Ayisyen. Jodi an la, batay pete, paske mesye konsèy prezidansyèl sa yo sou pouvwa. Men m garanti w, si se pa t yo, Se te yon lòt gwoup, yon lòt moun, yon lòt faksyon nan peyi a ki te pran pouvwa. Frè m ak sè m ayisyen mwen garanti w, nou t ap pale menm jan ke n ap pale la a. Poukisa? Paske medam e mesye, nou lè ayisyen se sous kalamite a. Nou lè ayisyen se sous kalamite a. E mwen menm pèsonèlman k ap gade bagay sa a depi m ti moun m ap etidye l, mwen di Pou peyi Ayiti chanje, non sèlman nou dwe gen yon konsansis, men apre konsansis sa, nou dwe reyalize sous pwoblèm nan, ki lòt peyi, lòt pwisans k ap enfliyanse bagay lakay nou, reyalize ki limitasyon ke nou genyen anvè yo menm, Etabli yon plan. E menm ipokrit si ou kapab. Pou nou kapab kòmanse ranje peyi n. Sa a se mesaj mwen an. Jodi an la a, nou pa gen fòs ase pou nou detwi kolon an. Bon m di l ankò, jodi an la a, nan kapasite ke nou ye la a, nou pa gen fòs ase pou nou detwi kolon an. Men, nou gen fòs pou nou ini nou, nou gen fòs pou nou travay ansanm, nou kapab fè l. Men pwoblèm ki genyen, se paske kilti nou pa ban nou chans sa a ditou, edikasyon nou. pa ban nou chans sa a paske nou plis vle denigre, kraze, brize, imilye, detwi yonn avèk lòt olye ke nou chita pou nou chache yon bagay komen ke nou tout kapab dakò avè l. Paske ou panse, si chwa pa w la se li menm ki enstale, li pral kreye lapè. Non! Frè m avèk sè m ayisyen, sa pap janm fèt. Chwa pa w la li sèlman ap satisfè dezi pa w. Menm kote a, pral gen yon lòt gwoup k ap leve. Li pral kreye menm opozisyon ke ou ap bay la a. Menm bagay la. Je ne suis pas votre ennemi. Mwen se youn k ap di w bagay ke w pa janm tande yo. Mwen di l kri. M pa pase sou kote. Mwen di w sa ke l ye a. Pwoblèm peyi Dayiti, sa w wè a, se anndan nou ke l soti. Se andan nou kel soti. Map koute yè Jacques Sauveur Jean kem gen anpil respè pou li. Lap eksplike pozisyon l alega de sak pase la. E si m gon tan mwen va pale de entèvansyon l lan. Bagay kel di si nou pèp ayisyen etidye konvèsasyon oubyen deklarasyon Jacques Sauveur Jean. w ap wè tout sa ke m ap di w la a, li ladan l. Paske Jak kanpe yon kote. Li vle rete nöt, men li pa vle rete nöt. Men bagay ke l di, li menm touche dè pwen, si ke l ta di l la a sou chanèl sa la a, gen anpil moun ki t ap pèdi tèt yo. Men reyalite a sè ke. Avan nou detwi kolon an, nou dwe ini nou dabò. Avan nou detwi kolon an, nou dwe ini nou dabò. Si nou pa ini nou, nou pa p kapab detwi kolon an paske kolon an li anime de divizyon an. kolon an li anime de divizyon an paske pèsòn an ayiti jodi an la pa gen kapasite ni fòs pou yo detwi kolon an egzanp nou tout sonje nou tout sonje ansyen prezidan defen Jovenel Moïse. Jovenel vin popilè se apre l vin mouri. Jovenel vin jwenn lanmou sa ke n ap pale la. Tout moun ap rele viv Jovenel Moïse, jistis pou Jovenel Moïse, we love you Jojo. Medam e mesye, pèp ayisyen se yon pèp ki gon memwa kout. Paske Jojo sa a, jodi an la a, Jojo sa a ke nou tout ap glorifye a, Jojo sa a ki ini pèp Ayisyen an, Jojo sa a, medam e mesye, te gen yon lè, Jojo sa a, se te youn nan pi gwo kriminèl ki te egziste an Ayiti. Koute m frè m ak sè m Ayisyen, an nou pale. Jodi an la, lè w ap koute moun k ap pale, se kòmsi yo te renmen Jovenel Moïse. Non, medam e mesye, Jovenel Moïse se te youn nan pi gwo kriminèl ke Ayisyen te genyen nan peyi a. Nou sonje de mach demonstrasyon ki t ap fèt kont Jojo. Kote menm pèp sa a jodi an la kap kriye, kap mande jistis pou Jovenel, yo menm ankò kap rele aba Jovenel. Nou sonje, menm pèp sa a, ki tap rele aba Jovenel Moïse, tout kote. Sondaj te fèt ke yo jwenn plis de 90 pousan moun nan peyi a di yo pa vle Jovenel pou l ale pou l mare pakèt li pou l ale. Se bagay serye. Men jodi an la a Jovenel Moise li aksèptab pami lè zayisyen kòm yon ewo. Kòman sa fè posib medam se mesye? Paske. Kilti peyi Dayiti, se kon sa ke li ye. Nou ap aji avègleman. Nou lese nepòt ti moun, nepòt ti ide, enfliyanse desizyon nou. E nou pap tande yon bagay ki kontrè a sa ke nou deja kwè a. E si yon moun ta menm eseye di n yon bagay kontrè, nou tou prè pou nou dechire moun sa a. Nou pa menm tann pou nou konprann. Non! Ou ka imajine yon moun moute sou yon chanèl. Li poko menm koute 5 minit. Nan yon 40 a 50 minit emisyon, li deja poste opinyon l. Li poko menm koute. Li poko menm pran san l pou l koute. Pafwa m ap swiv 5, 10 segond. Moun nan gen tan dislike. Pase konn gen 2 bouton. Gen youn ou ka di ou renmen, gen yon lòt ki di ke w pa renmen l. Senk, dis segond, moun nan moute sou chanèl la. Li poko menm koute, li gentan klike don't like. Show a poko menm kòmanse pou l esplike kisa nou pral pale a, li gentan poste yon bagay. Frè m ak sè m ayisyen, sa a! Se pèp la wi. Mwen regrete pou mwen jeneralize paske m konnen byen sou chanèl sa gen anpil pwofesyonèl. E mwen pote eskiz mwen a moun sa yo ki vrèman konprann sa m ap pale la a. M p ap pale avè w, ou konnen kiyès ke w ye. M ap pale avèk ti gwoup sa a ki trè, yo loud, yo fè anpil bri, men paske yo fè bri. Yo sanble yo son majorite, men non, yo pa yon majorite. Men, avèk dwat yo, yon sèl moun, pafwa li mete menm 20 kòmantè, li repete menm grimas la 20 fwa, paske l vle pou wè l. Tandike, pwofesyonèl la, moun de bòn volonte a, koute, Il ale. Men pwoblèm ki genyen medam di mesye. Sa yo kap detui yo fè anpil bri. Men kesyon kòp nou poze. Kiyès ki kreye politisyen sa yo ki nou pa renmen an? Kote yo soti? Se nan peyi a yo soti? Yo tout an jeneral, se peyi a kreye yo. Sa yo ye a, se lakay nou ke yo aprann li. Dabò, nou dwe reyalize gen yon pwoblèm fondamantal lakay nou ki dwe rezoud. E li pap rezoud nan fason sa a. Paske kòm mwen toujou di, pa gen yon pilil ou kapab bay Ayiti pou l ranje. Se nou menm ki dwe ranje l. E pou l ranje ankò, n ap bezwen yon konsansis. Yon konsansis li pap baze. sou anyen legal, li p ap menm baze sou konstitisyon an, paske jodi an la nou pa genyen yon liy konstitisyonèl. Nou dwe kreye yon akò nasyonal, kote ke tout moun di pa gen pwoblèm. Nou vrèman nan yon sitiyasyon deplorab, kote ke nou pa kapab soti. An nou dakò pou nou pèdi, an nou dakò pou nou met tèt nou ansanm pou nou kòmanse yon bagay. Lè m pale, se avèk espri sa ke m pale. Yon espri dinyon. E mwen menm mwen panse m di bon, piske nou toujou ap chache yon konsansis, sa se yon kòmansman. Of course li pa konstitisyonèl. Ou pap jwenn sa nan konstitisyon an. Non! Konsèy prezidansyèl sa a, li pa nan konstitisyon an. Sa deja etabli. E l pa pafè. Li pap rezoud pwoblèm nan. Dabò, jodi an la m kapab di ou lè m ap gade sa m ap tande deyò a la a. Si tèlman gen negativite, konsèy sa a deja echwe menm jan avèk tout lòt bagay ki nan peyi a. Ankò, responsabilite kiyès ke li ye? Nou les haïtiens. M konprann byen. Li fasil pou m wetire responsabilite m pou m lage l sou lòt moun. Of course sa fasil. Mèsi paske w fè nou konfyans pou nou enfòme w. Rete konekte pou yon pwochèn videyo. Babay tout moun, a la pwochèn, ke Bondye beni w.